Te genyen t anpil dezòd nan lari a. Men Kodio son nèg tou anpil moun Wanament apresye. Misye nan Bsap lontan. Pourisa kòmsi direktè a di depi 2018 misye se kòmsi son nèg kap bay dezòd, kap fè dezòd nan Bsap. Pourisa yo pat revoke l? Si non Bsap la son kò ki pa gen anyen an tèm dotorite. Si nou di depi 2018 misye ap bay pwoblèm, pourisa nou pat revoke l nan Bsap? Revolisyon Ayisyen ou sou chanèl ebyen ki ap pote enfo sou kesyon Koudyo, yè nou te prezante plizyè live pou te kapab pale sou istorisite Koudyo ak fason ebyen li menm li te rive tonbe donk madam di mesye enfòmasyon an pran lari e gen anpil analiz ki fèt e te te rive fè yon bèl analiz li montre ebyen detay yo nan bon ti mamit ebyen nou wè E Kodio li menm li te gen pwoblèm ansanm avèk ebyen e kowòdonatè ebyen bsap lan ebyen ki te di e ki relate nan laprès ke Kodio pa pran lòd nan men l e jiskaske sa rive la e Kodio te fè yon deklarasyon li te di lagè li pa t vle lagè men ebyen pou kapab ebyen kanpe lagè fòk se lagè pou fè. Donk, ebyen nou wè, ebyen kòdonatè a li menm, lè yo te poze l kesyon si tout fwa, ebyen li ta resevwa atak nan men Kodio, ki reyaksyon l, li te di konsa, pa jwe monchè, pa griyen dan, ebyen li menm se kòdonatè li ye, men l konsidere tèt li kòm direktè, Enben li di pa gen tenten konsa enben chèf rete chèf li gen jan lap aji kounya a gen gwo dout enben sou kesyon sa anpil kesyon ap poze eske se ta li menm ki ta lakòz Codio tonbe e yo fè kwè ke se Bsap ki vide Codio atè enben kounya ki Bsap ki vide kodio atè mezanmi besap sa li reprezante yon gwo danje enben kodio pa la fanmil atriste enben sa ke nou kapab konstate kelkeswa sitwayen ki deside revandike nan bon sans pou kapab kanpe e defann dwa ti pèp sa enben se pa konsa enben otorite yo menm yo wè l enben yo plis wè enben kout yo te reprezante yon danje pou enben yo menm antanke responsab nan leta a. Madam e mesye ret tande pou kapab byen konprann fil dide men kap degaje nan videyo sa. Sitou like, pataje, abòne pou pa pèdi okenn nan analiz sou revolisyon ayisyen. Poukisa nou te toujou kitel kòm chèf operasyon? E gon bagay misye di k atire atansyon m paske mwen menm m di w m viktim de sa gen anpil nèg ki pa vle wè m se paske yo konnen bagay koripsyon ap pale a m pa la kote yap vòlò a m pa la E gen anpil nèg ki temwanye bon pou misye, Kodio. M pa konnen misye, men gen nèg ki temwanye pou li, ki di ke misye son nèg ki toujou kanpe dan nan seri de detay. Pase kòman, bon m ba yon bagay ke petèt anpil nan nou inyore. Si w son ti jèn pa egzanp ki rantre nan yon bwat nan leta an Ayiti. M pa t janm pale sou. Epi ou ale ak entansyon pou ede oubyen pou ta chanje sa. Si w rive nan sistèm nan, epi w remake se vòlò sèlman k anndan an, si w menm ou vle al chanje sa y ap touye w wi. Swa yo ba w pwazon, swa yo fè kidnape w oubyen yo al kay bòkò pou yo manje w. E pa blag non. Nèg fè lejyon dèyè w pou yo manje w wi. Ayiti pa piti men. Ayiti pa piti non. Mwen di sa nan komantè. Sa te fè. Pa gen ken nèk ki atake sistèm nan kap viv Ayiti vre. Mantò, mantò, mantò, mantò. Yon nèk diyo, sou te renmen Ayiti ou tap viv nan peyi a mantò. Pa gen ken nèk ki ka atake sistèm nan ki ka viv an Ayiti. Paske sistèm nan pwisan. Menm yon nèg ka distans, ou oblije prudan. Paske sistèm nan pwisan. Pa gen ankenn nèg k ap viv Ayiti ki ka atake sistèm nan vre. Mantò. Pa gen dwa pale, voye toya sou kèk ti politisyen raketè, ti blofè, kèk ti visye, ti jounalis k ap bouske ti chèk, ti manje. Men atake se sistèm kap toupizin nan peyi a. Pa gen ankenn nèg kap viv Ayiti ki nan mikwo t ka atake sistèm nan. Nan di lè yon ti jèn pa egzanp ou vini nan lide pou chanje sa, yon bagay piti li ye non Manou Désir. Yon bagay piti li ye non, ou gen dwa deside, sa se sa misye di a ou gen dwa wè sa yo egziste vre. Ase depi nèg la konstate ou pa sou menm bò avèl, li gentan pare pou l elimine w. Mwen menm m tou chaje nèg pou sa nèg ap fè dèyè m fè chak jou pou yo fini avè m sa m fè nèg pou ki sa m fè nèg pou yon nèg ap atake m nèg yo atake m mistikman yo atake m nan tout sans nèg yo fè tout konplotay sou mwen y ap veye m pa si pa la ok bon ki sa m fè paske m ap denonse le mal m ap denonse la koripsyon m ap denonse vagabondaj sa ayisyen m ye Kite Haïti chanje kounya wap wè sim pap kontan chak jou map di bravo ann al vizite tèl kote bèl Haïti bèl pòtoprens bagay pou sa oblije ap pale n de kesyon ensekirite bagay vòlè kounya m vin map vin pale w de polisye vòlò kap ransone chofè m pa bezwen pale de bagay sa men si yo vòlò vre kounya w panse polisye sa yo kontan paske m denonse sa Se sa m bezwen konprann wi, eske ou panse polisye sa yo kontan paske m denonse sa? Fanmi yo pap kontan non plis non, bon kòm m pa di non yo men, moun ki pwòch yo ki nan vòlò avè yo pap kontan non. O wè yon TT, nèg sa toujou ap pale anpil, ap detwi ti jèn, se sa wi. Nèg la ap vòlò men l pa vle m denonse l kòm vòlò. Bon jan moun sosyete renmen vòlò. Ou pa wè yon nèg k al vòlò tè moun yo nan Sen Michèl Sid, m denonse l, yo arete l, gen yon jij ki fè libere l, epi de twa radòtè vin sou fesbouk, o, e, e, bon jij, o, te, te, ou pa konn moun wap pale sesi, e paske n s on asosyasyon vòlò. Dyaspora nèg la fè ti kay li, w al vòlò l. Kounya m di w se vòlò w fache, se vòlò pou kite. Nou touye Adams Ismo, m kwè antèman misye fèt avanyè. Nou touye Adams Ismo pou tè l, paske n son kolonn vòlò. Epi n jwenn moun k ap defann nou. Kounya lè m denonse l w atake m, e pa mwen pou w atake, se vòlò pou kite. Sa di Ayiti, depi yon ti jèn pran direksyon, bon wè gen yon ti jèn la, m pa vle site non misye men m pè pou li. Misye ap fè yon travay kolosal. Men Ayiti yo pa vle w denonse le mal. Depi w ap denonse le mal komsi sèkèy ou tou prè. An tou ka. Yo panse yo pap ka negosye avèm. Mèsi a Chandèl Enfo. Ki sou li m te pran odyo sa. Chandèl Enfo. Mèsi avèw. Son pwoblèm son danje m ye pou yo ok ok yo toujou wè yo toujou wè son danje m ye pou yo nan sans sa se pi gwo pwoblèm sa ki fè w wè epi lè kòdonatè a vin gen yon ti pwoblèm epi w wè kòdonatè a ap pouse devan konsa w mèt kwè m se pa kòdonatè a isi si m padone l se kèk grenn nèg m pa konn pou ki rezon pou ki rezon ki dèyè do sa misye al fè yon reyinyon li di m te fè konfèranc de près m te joure vòlè. Pandan se tan, i pa ka ban m prèv ni kote m te pale nan laprès, ni kote m te gen prèv sa. Pandan i pale de mwen sou laprès sa, chèf, p ap kite nèg sa yo karaktè m. Kounye a, gon pakèt deriv ki te konn fèt, m te konn kritike yo de manyè administrativ, m pa lage kèk moun o nivo biwo santral pou m di dezòd, dezòd ki nan depatman, yo pa janm pran desizyon. Kounye a, lè l pale de mwen, m tou pwofite. M klase misye konsekitivman kote l t ale devan jounalis yo. M deside pale. E se si jounen jodi a la m mande tout nèg ki te sou kanal la pou yo vin sou kanal la pou m konnen poukisa. Poukisa konfli sa leve si se pa yon plan oubyen objektif. Mèt poukisa misye oblije atakem ou di ou ka retirem chèf operasyon se pa ou ki te metem se biwo santral ok ak ki tit sa pa pwoblèm epi kisa ou repwochem nan kisa ou tandem ye nan depatman ok sa vle di se tout bagay sa ou fèm anvan ou wè sa rive la m trankil anpil paske mwen m pat vle m te vle sa regle. De manyè administrativ, nou pa t vle konfli a rive la. Men misye tèlman santi sa i sipè chèf, i panse i ka fè moun bliye m sa m reprezante, i panse l ka atake m nenpòt jan, ou wè sa m vle la, konn kounye a i santi gen fòs fè gwo deklarasyon kontre mwen. E se si, jounen jodi a m deside. Mwen menm m fè anpil Anpil pridans pou sa pa t rive o gran piblik. Tout dezòd ki fèt nan depatman an, m toujou pote plent yo. Sa vle di fè yo rive kote pou yo rive a malgre yo pa janm aji sou yo. Paske pou m byen di w depatman an soufri. E se si tout sa m ap di m toujou mennen ankèt paske depatman an pa t konsa a. Jan Bsap nou te aktif te konn gen yon pakèt aktivite men parapò Jalouzi ki genyen wè parapò malfonksyònman ki vin genyen sa vin fè anpil gad dekouraje epi w vin gade dènye moman yo la ki moun ki moun chèf la chwazi wè sa m di w la ki moun li chwazi pou atake se mwen menm ok se gad ki nan inite ki nan inite depatmantal la te sou kanal la se li chwazi atake. E se sim di nèg yo di nèg yon seri de bagay m kwè ki pa menm verite. Men m di w pi gwo pwoblèm lan nèg yo toujou panse sim nan ap fè kanal kòm m wè gen pwojè k pral fèt bay Godevi nèg yo toujou panse m son w nèg m pa konn poukisa m pa konn ki negosyasyon yo eseye fè avè m m pa m pa dakò sa vle di nèg yo toujou ap bat nèg yo toujou ap bat pou yo kreye yon konfli. Frè Samuel an konfli avèm kounya lèy wè demane administratif yo yo paka depi mi oblije rive rive nan la près panse li pwal fè gran piblik la pa kwè nou wè destri de menm jovenel lè yo te bezwen lè yo te bezwen detril se pa fason sa yo te pase mwen menm ki sipè entelijan rapid kotel te desann pantalonl sou kanal la mwen menm ak menm mikwo li te devan la près la. M te oblije pale tout verite jan yo ye a. Men mwen menm, si se pou mwen menm, sa yo pa t ap janm pale nan laprès e se si m t ap toujou fè l jan enstitisyon mande demane admisiyativ. Men depi w wè nèg, pou sa nèg reprezante, ou pa ka kite nèg detri karaktè w. Paske pou w koz yo pa te ka antre, m pa te ka antre nan liy nèg ki yon pakèt nèg, yon seri de bagay pou gen non. M chwazi, kòm m te gen yon imaj m te bay, kòm yon patriyòt, mwen sanble wè kòm yon patriyòt, kòm yon nèg ki renmen peyi l, kòm yon jèn, m vle m kòm yon jèn egzanplè ki pa chwazi vann nanm li pou lajan, pou lòt jèn ka imite, m dakò soufri nan yon sans. Men pandan, pandan gon seri de bagay k ap pase, moun nan wè m pa revòlte. Se pa revolte m pa ka revolte. M toujou ap bat pou sove enstitisyon an men dènye segonn nan la m pa ka kenbe ankò menn. M demanti enfòmasyon sa. Li ni pa gen pouvwa sa. Ok. Ni l pa gen pouvwa pou retire m e l ni pa gen pouvwa pou ranplase. Sa se sèl biwo santral ok ki gen pouvwa sa. Ok. Li tap fin mete yon lòt moun sof yon zanmi oubyen yon fanmi an oubyen yon moun ki pat menm pase nan bis la. Pase se e sa yap fè. Fanm nan popilasyon an nan plasan e pa menm besap li tap mete non. Li tap chèche yon moun nan lari a li tap mete pase se sa kap fè. Mwen mesaj pam nan m pou yon nèg ki pou lagè men jan ou di a. Pou jwenn lapè fò w fè lagè paske e pa premye fwa misye anmède m jiskaske l rive nan laprès e m son nèg m toujou di sa pa gen sakrifis ki pi gran. Ok talè.
Tande ti pati sa m pral fè nou retande yon pati nan entèvansyon Julmis la. Paske bon m di w. Gen yon reyalite m vle anpil nan nou sezi e konprann. Lè m al lekòl, nan tout bagay ki gen pou moun aprann, m chwazi metye pale mwen etidye kominikasyon. M pa kanpe e jiska prezan m ap etidye. Sa vle di kisa? Lè yon nèg pale kelke swa nivo nèg la. Sa ka rive l gen pi gwo nivo pase m. Li ka sèvi a kèk mo, kèk ekspresyon ke m pa fin metrize. Men m ap eseye konprann. Dayè se pou sa gen entènèt, gen mwayen de rechèch. Sa vle di ke m ka fè rechèch sou de bagay sou tèm ki itilize m pa fin konprann. An kominikasyon, e, e kèlkeswa moun ki etidye le journalisme yo aprann nou sa, le journaliste cherche toujours ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on ne dit pas. Sa vle di kisa? Lè w ap pale, ou ka di yon pakèt bagay. M tande, m konprann, mwen aprann. Sepandan, sa w poko oubyen w pa t di a plis enterese m ke sa w di deja a. Paske jeneralman, gen anpil bagay ki kache dèyè sa w poko di a oubyen sa w poko vle di a. Ou ka di anpil bagay, men sa w pa di a plis enterese m. Sa w poko di a plis enterese m. Nan entèvansyon talè a, Julmis di ke jounalist la te mande misye eske kounye ou pa pè paske kodio ou konnen l gen nèg avè l si misye ta atake ou. Misye te di M pa kwè Codio gen entansyon sa a, men si l ta gen entansyon sa a tou, l ap kwaze ak zo grenn li. Nan entèvansyon Codio a nan fen an, misye di, li pa t swete pou sa rive la. Li menm se pou lapè li ye. Sepandan, gen yon adaj ki di si w vle lapè, fò w pare pou lagè. Eske sa souzantann se rive yo rive sou misye avan gè la kòp deklanche? E dayè anpil moun konnen ki bwa misye chofe. Mawonè non, n ap eseye analize sa ki di. Ou konpren? Paske m di mwen menm se kominikasyon m fè. E m konpren. E se paske nan m ap pran laj. Lè m te nan siyans jiridik, m konnen m te renmen pwofesè fevri. Paske kriminoloji son pati ke m renmen anpil. Lè map tande professor Fevry, gen anpil bagay ke ki toujou atire atansyon. Se sa k fè syans jiridik son bagay ke m renmen. Kòm m pa ka tèt la, bon, twòp bagay. Se yon bagay pou m ta kontinye ap etidye men. Se gen anpil bagay wi, pou ta eseye aprann e konprann. Ann tande ti pati sa map fè nou retande pati Julmis la epi nap konprann, nap fè konklizyon nou menm sou pwen sa. Se sak fè mwen di, m pa di Julmis koupab. Men an matyè dankèt kriminèl misye se premye eleman pou yo tande nan kad dosye a. Osi senp ke sa. Fanm nan popilasyon n nan plasanm. E pa menm besap li tap mete non li tap chèche yon moun nan lari a li tap mete paske se sa kap fèt mwen men saj fam nan m pou yon nèg ki pou lagè men janw di a pou jwenn lapè. Fò w fè lagè. Paske e pa premye fwa misye anmède m jiskaske l rive nan laprès. E m son nèg, m toujou di sa, pa gen sakrifis ki pi gran oke pou yon bagay k ap bon oubyen pou peyi a. E se sa ki fè mwen menm a plizyè repriz oke m toujou bay tout nanm mwen pou sa k ap byen pou kominote a. Ok.
Sa se kodyon. Kite m refè nou tande pandan misye pale de si w vle lapè, fòk ou prepare w pou lagè. Ban m fè n tande ti pati sa a. Ban m wè èske se te la a. anm tande sa. Pou evite pwoblèm. Evite pou evite pwoblèm. Bon se se. Talè bon m tounen l la anko. Ti John. Kot ti John? Tounen l la ti John. Depatmantal. E se si m pral plase moun k ap vin chèf operasyon depatmantal la nan jou k ap vin la yo. Men e lòt moun ki bò kote.
Eske se misye ki abilite pou fè sa? Sa s on kesyon dayè nou sot tande ke Codio t ap esplike sa. Sa ke misye pa gen otorite sa. Bon, misye di ke, ase m gen presyon, se ta kowodonatè a k ta sipoze e pran desisyon sa. Men, Julmis telman vle montre ke l se chèf, li gen tan anonse ke l pral ranplase misye nan jou k ap vini la yo. Sa se premye eleman, men ann kontinye tande misye. Pral plase moun k ap vin chèf operasyon depatmantal la nan jou k ap vin la yo. Men e lòt gwoup moun ki bò kote, ki dèyè do CODU, èske yo kontwòl moun sa yo? E nan menm moman m ap pale la, e mande tout nèg ki dèyè do yo antre nan baz. Ok, li mande tout nèg ki nan do CODU yo antre nan baz. Ok. Èske nèg yo t antre vre? Pwobableman yo t antre nan baz. Ann kontinye tande. Pou evite pwoblèm. Evite pou evite pwoblèm. Bon, se plis di ventèn. Tande. Tande sa. My sister, m panse w ap tande sa. Ok, wè se pa di sa m pap site non. Men ou konnen avan m ap pale. Bon m di w, pa bliye m sot di w talè a m fè kominikasyon. Sa di lè w ap pale sa w di yo atire atansyon m. Ou pa ka di m nan kad yon ankèt pou Juilmix pa yon eleman enterese. M klè sou sa. Paske si w gen tan voye mesaj pou di nèg ki nan do misye yo rantre. Se paske gen yon bagay, gen yon plan k ap maniganse. E w di, ou bay rezon pou yo rantre a wi. Pou evite derapaj. Sa vle di ou pa, nou pa vle si n kwaze ak Odio pou l gen nèg avè l pou gen deblozay, sa di fòk misye toutouni. Pa gen pwoblèm. M kite sa wi papa.
M ap pale la e m mande tout nèg ki dèyè do yo antre nan baz. Ok.
Pou evite pwoblèm. Evite, pou evite pwoblèm. Pou evite pwoblèm. Pa bliye m di nou ankò yon fwa, mwen fè kominikasyon. Chak mo w di enterese m. Pa gen pwoblèm. Bon, se plis d'une vingtaine. Èske w pa wè ou vin jij a e pati a la fwa pou nou pa kite ANAP pran desizyon sa a? Non, sa se kont yo, e pa ANAP k ap olisyon avè l. Paske se mwen menm, paske lèt mwen an se DG ANAP ki siyen l. Kont yo kapab gen yon lèt nan men ki soti nan Resous Imèn, men li poko angaje avèk Leta. Sa vle di tout sa k ap pase anndan depatman an, Kèlkeswa moun ki akotem se mwen kap deside pou yo e ke anap map fè rapò anap. Ou pa fèn pou di e kodio.
Ok la gon pwoblèm si non besap la son skandal misye poko gen 14 mwa nan djob la alòske li di depi 2018 kodio son nèg ki ap bay pwoblèm paske li pa tande a li pa tande moun sa souzantann ke kodio nan besap la lontan ok sou ki baz ke yon nèg nan besap Alòske, kòm si leta pa ta rekonèt Kodio nan Besap. A ki tit ke l ta fonksyone? La a son son skandal an plis. Kounye a, kòman sa ye an tèm de yerachi? Eske se direktè depatmantal la ki gen dwa pou nome oubyen revoke yon chèf operasyon? Bon sa se yo ka diskite l pou konnen sa bagay lan ye.
Pou fè men sou mwen? Wi. Bon enben gade se yon, se yon, si pou nan, si, bon m pa konnen si misye gen karaktè sa, entansyon sa men petèt jan m wè nan entansyon l, petèt si gen entansyon sa, l ap jwenn avèk dan grenn li. Hum, vwala. Men ti pati m te bezwen an ki te atire atansyon m. Ok Men pati m te bezwen an ki atire atansyon m. Emen sa mande misye Eske w pa krent pou Codio rive sou w? Misye di l pa kwè Codio gen entansyon sa a. Men si l ta gen entansyon sa a, l ap jwenn a zo grèt li. Anyen pwoblèm. Ou wè an matyè de kesyon zam, Sak peye besap? Eh ben, leta yo nan fè pati de anap. Tande non. Ou wè, bay difícil yo apa. Banm kite sa m ta pral di a tande. Eson bay difícil.
Pou fremen sou mwen? Wi. Bon, enben, gade, son, son, si pou nan, si, pa la, m pa konnen si misye gen karaktè sa, entansyon sa, men petèt, jan m wè nan entansyon l, petèt si gen entansyon sa, l ap jwenn avèk dan grenn li. Hein? Ok. Ou, ou, ou ame pou li?
Ah oh! Son direktè depatmantal, monchè. M pa nan jwèt avèk vakabon. Ok.
Sòlda ap itilize w oubyen Ahh non pa gen pwoblèm. Li gentan klè avèw. Li di w, ou mande l eske l ame pou li, li di w li son direktè depatmantal e li pa nan jwèt ak vagabon. Sa vle di Kodio son ti vagabon. Alòs ke anpil moun estime misye yon nèg ki te trè itil. Donk ti vagabon gon jan w trete a ti vagabon. Ebyen bann pa konnen m kite sa wi papa m kite sa wi mwen menm nan m kite sa sof ke m di w ti rès pawòl Codio a. Ajan pou lòt jèn ka imite m dakò soufri nan yon sans men pandan pandan gon seri de bagay k ap pase moun nan wè m pa revòlte. Se pa revolte m pa ka revolte m toujou ap bat pou sove enstitisyon an men dènye segonn nan la m pa ka kenbe ankò menn. M demanti enfòmasyon sa. Li ni pa gen pouvwa sa. Ok. Ni l pa gen pouvwa pou retire m e li pa gen pouvwa pou ranplase. Sa se sèl biwo santral ok ki gen pouvwa sa. E mete. Li tap fin mete yon lòt moun sof yon zanmi oubyen yon fanmi an oubyen yon moun ki pat menm pase nan bsap pase se esa yap fè fanm nan popilasyon nan plasan e pa menm bsap li tap mete non li tap chèche yon moun nan lari a li tap mete pase se sa kap fè mwen mesaj pam nan m pou yon nèg ki pou lagè mwen jan ou di a pou jwenn lapè. Fòw fè lagè paske e pa premye fwa misye anmèdem jiskaske li rive nan lapwès e m son nèg m toujou di sa pa gen sakrifis ki pi gran oke pou yon bagay ka bon oubyen pou peyi a e se sa ki fè mwen menm a plizyè repriz oke m toujou bay tout nanm mwen pou sa ka byen pou kominote a. Ok.
Nan pa bezwen ay non. Nou gwo ti moun nou konprenn bon m tande tou lè de entèvansyon yo wè m tande yo m retounen gen kote m eseye fè ti korelasyon ki egziste. Bon, m pa chèf, m pa dcpj, m pa komisè gouvènman, m pa anyen, m pa anyen nan apa, m pa anyen. Men an al gade fanmi sa e manman kodio madanm ni sa se fanmi an donk se konsa triste realite.